Yo avèm guys e kote Ralph ta pote yon konsèy pou Ariana epi sitwayen sa ki vin re bay Ralph yon repons mwen sa misye di a gen anpil leson ladan nou si nou pa ini nou vrèman ann tande avèm.
M ta renmen w leve drapo a pou kriye devan lemond antye pou di nou bezwen yon prezidan. Kriye. Leve drapo a. Rele anmwe. Di nou bezwen. M panse w se yon nèg ki gen anpil kapasite w ap konprann sa m di a. Pi vit parapò avèk lòt tiktoker yo. Tag video sa avèl pou mwen. Zanmi pam m frèm ayiti pa gen problèm prezidan se nou menm ki problèm nan tiktokè sèlman ka chanje ayiti men nou gen problèm tèt ansanm Ariana gen 14 milyon moun kap swiv li si Ariana lanse yon pwodwi li fè piblisite sou li li di se pou yal konstwi yon zòn nan ayiti tout afriken ap achte tout moun nan mond la ap achte a 20 dola pa 14 milyon lap baw 280 milyon dola. Trap alman gen plis ke yon milyon. Ou menm ou gen yon milyon moun kap swiv ou si m pa twonpe. Stanley Josma, nou ka chanje Ayiti. E tèt ansanm moun gen. Epi mete patipri de kote. Ayiti pa gen pwoblèm prezidan. Mwen manke pa pale avè w la la, si Ayiti gen yon prezidan l pap ka idantifye si l bon ak si l pa bon paske n pa gen tèt ansanm nou youn rayi lòt. Nenpòt nèg ki parèt nou prè pou n trayi l pou moun ki te leve avèk nou. Ou pap janm wè non blan trayi yon blan men wap wè non ayisyen trayi yon ayisyen nou yo nan prale lòt desann e poun chanje mantalite sa lè yon nèg parèt li di nou ann al fè manifestasyon ann al voye entèl ale san san rezon nou pran alimèt gazolin nap mache boule ti biznis malere lè yon nèg lap tire dife sou kamyonèt se kamyonèt li konn moute nan zòn nan wi depi wèl poko boulel ou mèt konnenl pa konn mèt kamyonèt la la prale nèg la desann bon lè nou yo nan prale lòt desann nan ki moun ka prale moute jounen jodi a la Ariana anlè li ka rale nenpòt moun. Menm jan ou menm Ralph ou anlè ou ap rale anpil ti jèn ou konn fè live avèk yo men ou bay chak jou yap rale ou desann chak jou yap repote pa jou lè yo rale ou desann nan bon kiyès kiyès ki pral rale sak anba yo moute se sa pou n rezoud la kote map pale avèw la nou ka chanje Ayiti nan mwens ke 10 mwa pwojè yo la nan tèt mwen malerezman sa map di yo yo pap pataje video sa yo e pase ou mèt gen pi bon diskou a dèyè moun pa tande li pa vle di anyen pwojè yo la teknik yo la chaje jèn chaje ide. Gen jèn ki bon nan enfòmatik, gen jèn ki bon nan ekonomi. Yeah! Nou menm tiktokè nou kapab nou kapab rasanble moun, n ap kanpe nan kan pa nou an epi rapid la n ap devlope Ayiti, n ap devlope yon depatman. Nou kapab. Men si n al fè l, nou nou chak pral di non, m se tèl relijyon e pou n met relijyon de kote, pou n di non, pou n konstwi Ayiti. Nou kapab. Ayiti pa gen pwoblèm prezidan. Nan eleksyon k pwal fèt la gentan gen 360 pati politik. Ala nèg ki prezidan l pwal gen 359 pati politik anfas li. Non, nou menm ti jèn e pou n kòmanse pare tèt nou. Nou pwisan ke radyo karayib. Nou pwisan ke radyo ginen. E pou n parèt. Ya, e pou n parèt met tèt nou ansanm. Paske jounen jodi a la kit ou vle l ou pa vle l devlopman Ayiti a li pa ka fèt avèk ansyen nèg sa yo non. Ki nan medya k ap pale la yo. Yo pa kapab paske yo gen trèt 40 an y ap. Yap pale nan media. Wap gen menm media? Nèg kap chèf ki gen 30 40 ans yap depite senatè wap gen menm peyi a menm gouvènans lan nèg kap chèf kap direktè sekirite douane yo gen 30 40 ans depi